Welcome welcome to Prince Mo YouTube channel TV Byenveni sou channel Prince Mo TV Mwen salye nou nan mou nan nou tout fòs yo nan nou ginyen nan nou zansèt yo nan nou masay nan nou Elohim yo nan nou tout fòs kreyatif tout fòs natirèl tout fòs kozmik ki jwe yon wòl nan mennen e gide èt imen an e desten l pou l evolye a yon pi wo dimansyon. Nou di mèsi a enèji kreyatè e kreyatris la, nou di mèsi avèk mèt lavi a ki pèmèt egzistans tout sa ki otou nou e tout sa ki nan kosmos la e kosmos la menm. Nou di yo mèsi. Nou pa bliye di mèsi a gad yo ki la kap pwoteje nou. Gen moun ki konnen yo kòm zanj. Men se byen, se espri kreye pwotektif nou. Gen ki femini, gen ki maskilen. But anyway nou pa prale two fon nan koze ki gen pou wè avèk aspè sistèm ansestral la oubyen mistik la. N ap rete nan afè plis afè sosyal, jeopolitik e istwa ke karaktè politik nan peyi a ke se nasyonal ke se entènasyonal ke se ayisyen parèy nou e ke se etranje jodi a se sa nou vin pote yon ti pataj pou yon ti konesans sou yon karaktè ki se yon ex prezidan, yon defen prezidan e peyi bèk fè yo, you know, US, e non prezidan sa se gen moun ki konnen l sou non FDR, e non sa li vle di Franklin Delany Roosevelt. Franklin Delany Roosevelt se imaj lidè politik sa a e youn nan prezidan ki pi rekonèt nan pati demokratik la e dan listwa peyi bèk fè yo, peyi 50 eta yo, 52 eta yo. Se youn nan prezidan ki pi popilè akoz Gen yon fenomèn ki te pase gon nonb de tan l te fè yo ap dirije poko janm gon prezidan ki te arive fè sa pou jis konnya apre plis ke yon santèn dane e li pwobab li pwobab bon n ap di donk bon yo apre plis ke 230 an ke Lèzetazini egziste poko gon prezidan ki ka fè sa l te fè a. Prezidan sa a, wi, se Pre. Franklin Delano Roosevelt, ki te ki te gen plizyè tèm Ozetazini antanke yon prezidan. Men ki sa k te fè li te vin gen tèm sa a? Ki sa ki t apral ba li ouvè jan de pòt sa a pou l jwenn benediksyon sa a, pou l jwenn opòtinite sa a? Gen yon istwa dèyè sa. Franklin Delano Roosevelt se yon karaktè. ki santre nan epòk envazyon Etazini an ann Ayiti. Karaktè sa li santral. Sa vle di se Franklin Delano Roosevelt. Ki te kaptenn k ap kondi rezon e machin envazyon sa k ta pral vin ann Ayiti a. E se pa t pou n te ni ede Ayiti, men yo te gen rezon pa yo. Avan nou kontinye, pou n konprann sa k fèt la, pou m byen di n, fòk nou ale, fòk nou ale nan 1915. Ok fok nou ale 1915 e men nou pral fè se pou jodi a nap fokis pirman sou on pawòl ke dapre listwa e e li de istoryen e rapòte ki te di pase nou pat temwen se nou ka di dapre pawòl ke ki sikile gen istoryen ki di ke Franklin Delano Roosevelt te di yon pawòl ki vrèman make listwa e ki pral eksplike anpil rezon ki fè gen anpil deriv ki pase an Ayiti. Gen anpil deriv ki fèt an Ayiti, gen anpil apwoch ke lòt peyi gen fè e aksyon lòt peyi fè anvè Ayiti. Tout sa pral dèyè rezon sa yo, pawòl sa ke l te di a apre vizit li a an Ayiti. Franklin Delano Roosevelt se te yon prezidan an Amerik. Ki te deside fè yon vizit apre m kwè depi an de 1800, de 1800 an yo, se te premye prezidan, yon premye prezidan ki te vizite Ayiti an mil, an dan lane mil, an dan lane 1900 yo. Nan lane 1900, pou m si m kwè se nan lane 1930, Franklin Delano Roosevelt ou FDR, sa rele FDR, li pral vizite an Ayiti. E li vizit li, se te nan epòk sa, vizit sa se te Okap. Se te nan zòn nò ke vizit sa te fèt. E nan tan sa, e prezidan ayisyen ki te opouvwa nan epòk sa, nou pral jwenn. Wi prezidan ki te an plas nan ane sa ki te an lane 1931 egzat se jiyè 5 jiyè 1934 li gen an ayiti okap e li te rankontre avèk prezidan Sténio Vincent. E prezidan sa a, e se se nan lè sa tou, te pral gen yon akò ki ta pral siyen. Men, daprè tout sa ki pale, daprè koze ki pale ann Ayiti, byen ke nou pa jwenn rekèd konvèsasyon sa ki te fèt nan Library of, nan Achiv Nasyonal, nan Librairie de Congrès Ozetazini, men nou te gen menm menm voice ki ap sikile ki fè konprann ke lè FDA te vizite Ayiti nan tan Senyo Stenyo Vensan, li te ale nan Nò, an Okap pou nou egzat, ebyen li te fè yon eksperyans. Eksperyans sa a. Daprè pawòl ki ap pale e ki ap sikile nan radyo yo, bon, se sa nou di paske kòm nou pa t gen tep ki te rekòde yo, men se yon pawòl ki trè komen, ke anpil nan nou ka tande li fè deja, ke yo pale deja. Ebyen, li te, eksperyans ke li te fè a, se yon eksperyans ki te. Bon, ki te, nou te ka di ki te depase nenpòt tipik Caucasian oubyen yon, m pa di, yon blan, yon ewopeyen, paske sa, se, sa konsidere kòm metafizik e sipènatirèl pou li. Ebyen, ki eksperyans ke li te fè? Daprè sa k pale, Li te fè eksperyans kote li te rankontre yon ougan. Nou konnen yon ougan se soti nan langaj Kikongo, ki vle di wa, oubyen chèf tribi a. E li te rankontre yon ougan ki te gen yon espri, ke li t ap pale avè l, ki te nan tèt li, ki te chevouche l.

L, oubyen yo pwononse l Orecha. An espanyòl, nan la in Spanish language la, ou pral jwenn nan langaj sa a, tout a vin pwononse tankou yon èl. E nan fransè a la, ou pral wè l ap vin souvan yon èl. Non espri sa a se te Orisha. M si ke nou tande chante ki di Orisha Legba ye, Orisha Legba ye. Ebyen l te fè yon eksperyans avèk espri sa. Kote yo te fè yon te gen yon konvèsasyon e kòm nou pa t la e nou pa gen yon rapò de dirèkteman ki te ekri men rapò ki te fèt de moun ki te temwen e konvèsasyon sa. Ebyen, lè li te pale avèk yon espri a, se trè pwobab li te ka mande l yon don, pou l te ka mande pou l fè yon travay pou li, nou pa konnen. Men, nan fen konvèsasyon an, Olisha te di l, Olisha te di l si l pa etire yo, si l pa etire bèk fèy yo la, l ap touye tout. E dapre sa nou tande, lòt konvèsasyon ke, ki, pati ki te, konvèsasyon ki te fèt la, se ke, li te, Olisha te di l konsa, ke li t ap gen pou l te fè, a, pou l te fè plis ke 2 tèm nan prezidans li. Sa vle di, li te di li t ap fè l pran 4 manda. Li te di l t ap fè l pran kat manda. E prezidan FDA pa t kwè sa, li te di non, lalwa Lèzetazini pa pèmèt sa. Ki se vre, paske lalwa pa pèmèt okenn sitwayen Etazini pou fè plis ke 2 manda. Ebyen, Elucet Alegba te di li ta pral fè l pran 4 manda.

Sèvant la, Ebyen li ka fè l. Li di, Men, etire bèk fè l yo, bèk fè yo, nou konnen se mo kode an kreyòl pou sòlda ameriken oubyen ameriken. Lè nou wè de sa, se mo sa li soti nan èg la. Èg la ki konsidere kòm bouch li. Bouch li te tankou tèlman di l tankou yon fè so lè n wè èg la se kòmsi se tankou yon zwazo bèk fè so yo rele l bèk fè depi m di bèk fè tout ayisyen konprann ebyen li te apral retounen lakay li lè l te al retounen lakay li ebyen pawòl li te di yonn nan pawòl ke l te di. E li te fè konprann, bon, li te di, li te vin aprann ke revolisyon an, nou pat, Ayisyen an, pèp Ayisyen an pat genyen revolisyon an pou kont li, yo te gen espri ki batay avè yo, ki mete avè yo pou yo batay. E yonn nan pawòl ke li te di, se sa nou wè ki ekri la nan tèks sa. Dapre pawòl ki pale. Yo fè konprann ke li te di, E il fò konstaman soulve lè va nu pye, kont lè jan, e chossu, e mèt lè jan o chossu an eta de sant dechire lè zun lè zout. Premye pati sa, bon, byen ke mwen pa ekspè, mwen lwen de yon ekspè nan langaj an fransè a. Men, nou gen yon ti konpreyansyon. E dapre sa ki ekri la e sa m konprann, si pou m tradui l, mete l an kontèks, sa vle di, va nu pye se jan de moun ki ap mache pye atè. Se moun ki pa gen sandal, rès moun, se sa bon m te ka di. Sa nou itilize nan mo jodi a, nou gen dwa di Nan yon langaj kreyòl modèn nan, sa yo rele kokorat. Si yon moun, wi, yon moun ka toujou korije m, ok? E li te, sa vle di se moun ki kokorat yo, ki ap mache pye atè a, ki pa gen anyen ki, ki nan vi yo, ki reyisi nan vi yo, yo se dènye ras moun. E moun ki ap mache avèk chosir, sa vle di ki gen chosèt nan pye yo, l ap mete yo, l ap fè yo releve kont moun sa yo. Sa vle di, an en mo, nou gen dwa di sa se estrateji pou kreye divizyon ant de gwoup de moun. E sa se yon metòd, yon sistèm ki ansyen, depi y ap itilize, ki gen sous li nan metòd ki itilize pou. Pou kolonize nou mantalman, ki se yon metòd kote yo fè esklav ki wo a kont esklav ki kout, esklav po klè a kont esklav nwa, sa ki genyen an, esklav mezon an kont esklav plantasyon an. Sa vle di, li menm li itilize vanipye moun ki pa gen Moun ki pa gen anyen sa vle di moun ki pi ap mache pye atè avèk moun ki genyen. So nou ka di se moun ki genyen pov kont moun ki gen mwayen yo oubyen moun ki gen richès la nan peyi a. So li di fòk nou tounen kont yo pou yo fè nou yo tounen len kont lòt pou y ap dechire lòt. E li di, paw, dapre sa ki di, li kontinye pou l di, se sèl fason pou nou gen predominans, pou predominans nou kontinye sou peyi a. Sa son gwo pawòl. Li di se sèl fason pou predominans kontinye sou sèt peyi de nèg, sou peyi nèg sa, peyi nwa sa. ki se Ayiti, ki a konkis son endepandans pa lè zam, vle di ki ka, ki konkeri endepandans yo avèk zam. Pou moun ki toujou panse, e se ki toujou ap pale pou sèlman batay oubyen a mistik oubyen a bouch nou yo, menm blan konnen, sistèm yo eksidan te konnen ke. Zansèt nou yo te goumen avèk zam. Tout kalite zam, tout zam ki te posib. Sa vle di si ou kanpe pou batay pou peyi w, ou pa ka pè zam. Ou pa ka pè zam. Ok? Nan tout fason, nan fè w ame tèt ou nan tout fason posib pou w goumen. Li di ke sa ka. Sa ka yon move egzanp. Sa ki se yon move egzanp pou 28 milyon de nwa. 28 milyon de nwa k ap viv nan Lamerik. N ap pale de African American yo. N ap pale de nwa. Ameriken nwa yo ki ap viv nan kilti a bon. Sa vle di, se tankou m toujou di, yo pa vle pèp ayisyen an se pi gwo modèl pou pèp, rès mas pèp pitit Afrik yo, rès pap, rès pèp ras melanin nan ki te kolonize, ki te ann esklavaj, ke yo te enpoze nan esklavaj. Ok Lèzetazini, Lafrans, Lalmay, peyi oksidan yo toujou gen enkyetid sa dèyè tèt yo ke yo pa vle pèp ayisyen sa ki te kankeri endepandans li pa lèzam, sa vle di ki te gen odasite pou l te pran zam e kanpe anfas esklavajis la ke yo te ki te sipoze yon dye devan l, ebyen l te konkeri endepandans nou. Nou te konkeri endepandans nou. E sa, yo toujou enkye, enkyè ke sa pa yon modèl, sa pa yon move egzanp. Pou 28 mil milyon kounye a ki plis ke ki nan 50 etan milyon. Ok. E rezon pou sa se paske yo konnen tout le mond antye lòt nasyon nwa yo te toujou ap swiv je yo toujou vize vè Ayiti pase se Ayiti se vrè premye tè de libète a. Se e nasyon libète. Se peyi libète. Se sèl peyi depi ou te ateri ou te lib. Depi ou te ateri sou teritwa a ou te lib. E se sèl nasyon k apre ki te gen odasite papa nasyon an te mande pou te achte tout nwa, pou l te peye pou tout nwa ki te nan lesklavaj Etazini. Ki te toujou nan lesklavaj la. Donk se pou rezon sa a, nou toujou rete on pwen deksklamasyon, on pwen, on kesyon, on gwo kesyon mak, on gwo senbol kesyon, on senbol kesyon ki rete nan dèyè tèt peyi oksidantal yo, espesyalman le Kanada, la Frans, Lèzetazini. e Lalmay. Pase n ap aprann wòl peyi Lalmay nan destablizasyon peyi a. Yo gon cho, yo jwe yon gwo wòl. Ok? Sa vle di, nou wè ke pawòl sa a, sa a pral ouvè yon pil pòt. Ebyen, ki sa k pral pase imedyatman apre l te di sa? Pa two lontan apre. Ebyen, pa two lontan apre, li retounen Etazini. Apre l te fin di pawòl sa yo. Pa two lon apre. Se vre, li pral siyen pou l on akò pou l mete fen. a okipasyon ou envazyon Marine Ameriken nan ki te nan peyi a apre sa. Mwen kwè ke an 1900, an imedyatman apre li fin fè sa, tout sòlda yo, rès ki te rete yo, yo pral kite Ayiti, yo pral kite zile a. Ebyen, ki sa k pral pase? Nou pral jwenn. 1 an ou 2 zan apre sa nou pral jwenn Percy Marssaint, masak Percy la ke Repiblik Dominikèn te fè kont Ayisyen. E kiyès ki te an tèt nan moman sa? Se te Trujillo. Se te prezidan Trujillo. Ok e nou pral jwenn ke misye l gen li gen li gen dirèk koneksyon avèk Lèzetazini. Paske se te meyè Trujillo se te yon meyè meyè sòlda Marine An Repiblik Dominikèn lè sa a, se te meyè meyè sòlda nimewo 1 numero uno an Repiblik Dominikèn. Ebyen li pral pran pouvwa a lè lame amerikèn kite Sendomeng, Repiblik Dominikèn, yo retounen, ebyen li pral pran pouvwa a. E li pa ezite. Imedyatman, li gen total pouvwa, li vin yon diktatè, li gen to, yon pouvwa total, ebyen li ta pral fè yon masak kont Ayisyen. Lè sa a, se te nan administrasyon, e te sou administrasyon FDR, Franklin Delano Roosevelt. Sa vle di nou ka konprann koneksyon tout bagay. Koneksyon pawòl sa, ki sa li ankouraje? Tout Se tout kont kont ti peyi sa a ki rele Ayiti a. Sa vle di lè lè ou wè gran peyi sa yo, gran lidè sa yo ap chita ap fè estrateji pou yo kenbe w nan dimansyon ke ou ye a, sa vle di gen w pil enpòtans nan zye yo. Fòk ou mande poukisa yo ap prale lwen konsa. E nou nou gen pou nou pral montre nou ki sa k pral pase ant an pati de 1915 e ki sa ta pral mennen, ki rezon yo te genyen pou yo te fè envasyon sa. Ki pa t gen anyen pou wè a politik, e pou jis kounye a, e depi kilè, depi kilè nasyon sa a, nasyon sa yo, triyo sa yo, nou gen dwa di Lafrans, Jèmani, usa, men kounye a nou ka di se Kanada, Lafrans, usa, se triyo sa yo, depi kilè y ap batay, y ap konbat pou yo asire ke ti pèp ayisyen an pa janm nan pozisyon kote pou l evolye vre. Ki vin pral fè nou youn mande, èske nou te janm lib? Nou te ka ap gon batay, men libète, nou pa t janm jwi sa. Nou pa nan chenn ankò, men èske nou lib? Èske n te janm lib vre? Oubyen se panse n panse n te lib? Nou gen pou nou vini plis avèk plis detay pou nou sou istwa Lamerik, Peyi oksidantal sa yo kont Ayiti, envazyon an, nou gen pou nou vini a yon pil detay pou jiskaske nap mennen w jis jounen jodi a. Pou w ka konprann sitiyasyon Ayiti a, li pa kòmanse yè, li pa kòmanse jodi a, men li kòmanse depi jou menm ke batay endepandans la te pran fen. Nou gen pou nou vini plis detay. M pa k fè yon sa twòp, m pral nou pral n ap prepare yon lòt odyo videyo pou nou kote n pral antre nan plis detay pou n ka konprann istwa prezans etranje nan peyi a ki sa l fè pou ka konprann pou ki sa nèg yo yo vle kenbe pye yo sou kou nou e ke depi ki lè y ap fè sa y ap fè la sèl diferans lan kounye a yo itilize nou pwòp nou menm ankò pou yo touye nou. Men se pa premye fwa fòs sa yo ap fè konplo pou yo mete fen a vi nou. E nou pa ka, lanati di non, pase si lanati te bay pasaj, si fòs yo te bay pasaj, nou pat sipoze sou tè sa ankò, nou pat yon pèp ki te sipoze la, pase nou gen santan depi nap siviv, nou gen, ann di nou gen 200 zan depi nap sibi konplo nasyon sa yo. Nou pat sipoze la ankò. So si nou la, se klè ke lè fòs nan nati, fòs kosmik yo, lwa yo, mèt lavi a, pa bay pasaj pou yo detwi nou. Men fòk nou leve pye nou. Fòk nou leve pye nou. Fòk nou di ase ase. E fòk nou deside prepare nou pou yon pozisyon pou nou mennen peyi a nan lòt direksyon. Mwen gen pou m pote plis detay pou nou e map di nou mèsi pou tan nou e a la pwochèn mèsi yon lòt fwa ankò.